Alò, piske nou ta pale, n ap pale de imigrasyon, administrasyon Biden nan, depi madi, yo vini avèk yon lòt pwogram. Yon pwogram, se pa yon pwogram nouvo, men se yon pwogram ke yo sèlman modifye, yon pwogram ki te la, e menm jan avèk e pwogram Parole, pwogram administrasyon, pwogram imanitè ke Biden te pale 5 janvye 2023 a. Nan menm pe, po, nan menm epòk 5 janvye 2023 a, Biden te vini a yon pwogram ke yo te rele yon pwogram refijye. Men refijye a yo te mande si gen sitwayen ameriken oubyen moun ki gen rezidans, men yo te plis pale de sitwayen ameriken ki te vle e aksepte moun lakay yo, aksepte aksepte patwone yon moun, ebyen yo ta dwe lib pou yo fè l, paske moun nan ta dwe aplike li menm nan de etranje, pa moun nan pa fèt pou l ap viv ozetazini, paske si w ozetazini ou pa ka mande refij, ou ka mande azil, menna si w a leksteryè dèzetazini ou ka mande e ou ka mande mande refij. Donk moun sa yo, yo menm, yo te mande aske moun ki vle yo pou antre nan pwogram sa a, epi lè, si m di pa egzanp nou vle, m vle akeyi youn ou de refijye, epi depi m kwè te gen ou te kapab, senk moun te ka mete ansanm, twa moun te ka mete ansanm pou yo aksepte refijye. Men se lè sa se lè administrasyon ki te voye moun nan ba ou lakay ou. Administrasyon te kalkile nan epòk la yo te kapab akeyi senk mil moun pandan ane a. Li pa bay, li pa, li pa bay oken rezilta. Se sèlman, depi lè pwogram nan te anonse, se sèlman 85 moun sèlman ki, ki, ki aksepte nan pwogram nan, paske pwogram nan genyen vetting, donk sa vle di gen yon seri dankèt pou yo mennen, pou yo konnen kiyès ou ye, eksetera. Men se yo menm ki voye w lakay yon moun. Donk sitwayen ameriken sa, li menm ki ozetazini, enben li di mwen m ka akeyi 2 moun, m ka akeyi yon moun, enben oke. Men e pa sa. Li pa mache se sèlman 85 moun ladan. Donk sa administrasyon fè kounye a depi madi, yo elaji pwogram nan e yo chanje l, chanje pozisyon yo pito. Yo chanje pozisyon yo e kounye a yo mete li a pa egzanp yo di ke imigran oubyen ankò ameriken an oubyen rezidan an Ozetazini an li kapab chwazi ki moun li vle vin lakay li. men ki mouri ki refijye ou moun men fòk moun nan li pa ozetazini fòk moun nan nan yon lòt peyi men gen de kritè si moun nan ap viv nan peyi kote ki gen dezòd gen batay men yo elaji li li pa sèlman limite avèk sitwayen 4 peyi jan ke yo te fè pwogram imanitè imanitè a yo pa fèl konsa donk li elaji pou moun ou gen dwa deside ou di bon moun yon zanmi m kap viv nan yon peyi tankou Soudan pa egzanp oubyen ki nan Somali map pral aplike pou li map fèl vini ozetazini epi mwen di ok m gen yon moun fè yon aplikasyon pou li pou m mande pou moun sa vini e mwen lè sa se mwen ki chwazi ki moun kap vin lakay mwen an kontrèman a lòt pwogram ki te gen an. Donk sa pwogram sa a gen ladan l, yo te prevwa gwoup de 5 oubyen plis oubyen plis moun, sitwayen oubyen rezidan, enben yo te kapab fè, men li kapab sponnsorize, ou kapab fè l avèk reyini ki fè kreyasyon familyal, anfèt, ou chwazi moun ou vle, ki moun ou vle, li ka menm fanmi w menm, li ka yon moun ki petèt ki gen lontan depi l ap tann epi w gen dwa fè aplikasyon sa a pou li pou li vini. nan pwogram sa. Anfèt, daprè sa pwogram nan di, bon, m ap chèche enfòmasyon toujou wi, men daprè sa ki di, anfèt, pou ane fiskal 2024 la, administrasyon an, nan pwogram sa sèlman, y ap pran 10.000 moun ladan l. 10.000 moun ladan l, sou yon total 125.000 refijye ke Etazini dispoze pou l akeyi pou ane a men ladan sèm ezi frejè yo gen gwoup sa ki vin ki ladan men ou menm sou ozetazini ou kapab aplike pou yon zanmi yon fanmi ko genyen e yon zanmi ko genyen ki kapab vini sepandan ayis e pwogram ayisyen kiben e venezyelyen kòm nikaragweyen men e yo ka toujou patisipe nan pwogram sa tou. Si yo pa ta gen yon lòt dosye ki, oubyen yon lòt moun ki te fè yon aplikasyon pou ou nan pwogram imanitè e Biden an, ou ka toujou patisipe nan pwogram sa tou. Donk se yon pwogram ki bokou plis elaji. E, men, li pa sanble ke e. Pa gon tan limit non, yo pa di konbe tan sa ap pran, eske l pi rapid, eske l rapid, men sepandan kòm gon kesyon dankèt k ap mennen, donk son pwoblèm ki mande, son pwosesis ki ka mande, mande yon tan, donk se sa ki gen sèlman. Men ou kab nenpòt moun ayisyen tou, tou kòm ka se nan kat peyi sa ben yo kapab aplike pou pwogram nan, men a kondisyon yo ranpli kondisyon ke ki mande a. Raple w ke si ou andeyò Lèzetazini ou kapab fè demann pou refijye. Men si w deja Ozetazini ou pa ka fè demand pou refijye ankò, se demand pou azil w ap fè. Nou ka yon egzanp yo, tout moun imigran k ap antre sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la, lè yo rive sou fwontyè, lè yo rive sou fwontyè a se kisa yo mande? Se azil yo mande, yo pa mande refijye, se azil yo mande. Tou kòm ou menm tou si w vin nan avyon tou, lè w rive nan ayewopò a tou eksetera se. Azil ou mande, se senpleman. Men yo di paske dosye refijye a li gen bokou plis de difikilte pou moun aksepte ladan l. Paske gen de kritè e kritè yo bokou plis plis sevè oubyen plis plis e gen plis bagay yo mande w lè se refijye w ap mande paske fò w montre ke ou gen pèsekisyon men pèsekisyon an fò w montre ke w gen pèsekisyon sitou e etnik, relijye. ou byen akoz de kwayans ou, men ou pa ka vini pou ou mande refij paske se sitiyasyon ekonomik, ou pa ka mande, ou pa ka mande pou sa. Donk vwala se nouvo pwogram sa ke nou pral gade, men l antre an aplikasyon depi depi madi, pratikman depi madi administrasyon anonse l, epi konsènan. moun ki gen tps yo gen ouvèti pou reaplike moun ki gen tps deja ouvèti pou reaplike yo enben ou ka wap fèl depi jodi a menm pa tann e kontrèman yo te konn bay jiskan 2 mwa avan dat la ekspire a Ou pa bezwen tann 2 mwa ankò, ou kapab fè aplikasyon depi jodi a. Anfèt, depi semèn pase a yo te fè anons lan, ou ka toujou fè aplikasyon pou ou renouvle estati pwoteksyon tanporè ou ke w genyen Ozetazini an, ou kapab fè li. Yo pa mete yon limit, ou pa bezwen tann 2 mwa, 60 jou la, ou gendwa fè l depi jodi a, donk ou gen tout peryòd la. ke ba yo ap aplike a, m kwè se jiska novanm 2024, non, out 2024, ebyen ou gen dwa kòmanse fè aplikasyon depi kounye a, voye dokiman ale, ranpli fòm 821 an, voye tout bagay ki akonpaye li pou mande renouvèlman tps la, paske jiska prezan administrasyon an pa pran okenn desizyon an tèm de ke li pa prale, li pa ap renouvle pwogram tps pou. nasyonalite oubyen pou sitwayen yon seri de peyi. Donk mwen reprann li pou nou ankò, mwen di n ke pwogram nou ouvè sou sa fè imigrasyon, pa bliye ke imigrasyon nou nan ane elektoral, n ap antre nan ane elektoral an 2024, se va yon ane elektoral kote ke youn nan sijè ki pral domine eleksyon prezidansyèl 2024 yo, li pa gen lòt bagay. Sè imigrasyon e administrasyon Biden nan anba anpil presyon bò kote repibliken yo pou ke li e anba anpil presyon bò kote repibliken yo pou li e sekirize fontyè a e pou l sekirize fontyè a e amelyore lwa oubyen ankò revizite lwa l gen sou pwogram refijye yo pou l wè. Men administra e se petèt youn nan rezon se petèt youn nan pami rezon ki fè ke administrasyon an ap negosye oubyen ap. pale avèk Meksik pou wè nan ki mezi Meksik kapab ede l paske pòt dantre a, pòt dantre a se lakay Meksik li ye e pòt dantre a pa lòt kote ke sou fwontyè Meksik pataje avèk Gwatemala nan pale w nan eta Chiapas. Pandanstan e karavàn nan l ap vanse, karavàn nan ap vanse, deklarasyon moun moun manm karavàn nan fè yo mande pou otorite yo mete yo nan plas yo, mete yo nan po yo. pou yo gen pitye pou yo, pou yo konn nan ki sitiyasyon y ap viv, paske yo menm yo pa vin fè dezòd, yo pa vin joure moun, yo pa vin derespekte pèsonn, tout sa yo vle, yo vle senpleman se travay, jwenn pèmi pou yo travay, travay epi bay pitit yo yon meyè edikasyon, yo di sèl sa yo vle. Gen moun ki di yo rekonèt ke yo pa t dwe fè pati karavàn nan, men petèt pou yo menm karavàn nan se te meyè fason ke yo kapab rive sou fwontyè a, paske jisteman Sou plan lokal, nan nivo Chiapas pa egzanp, otorite yo pran twòp tan pou yo te ba yo pèmi pou yo te sikile. Donk, kòm yo pa jwenn pèmi an, enben tout moun sa k ap.